Tout moun yo, yo pa gen menm degre de konplisite. M ap site non yo, Joseph Vincent, James Solage, Jean Laguel Civil, Dimitri Herard, Léon Charles, Claude Joseph, Jacques Sincère, Martine Joseph Moïse, Renald Libérus,

Hubert Jeanty, Marky Kessa, William Moïse, Clifton Hyppolite, Elie Jean Charles, Rony François, Ronald Guerrier, Cléanthis Louissaint, Sadrac Alphonse, Ernst Germain, Jude Laurent, Frantz Louis, Fanèk Delika epi Arly Jean. Non m ban nou la yo, se 2 moun, an plis de 3 ke m site yo ki se Christian Emmanuel Sanon, Joseph Felix Badio avèk Francis Cinéus ki se otè yo, prensipo otè yo, epi lòt yo se 2 konplis. Sonje m fèk di nou ke chak moun ke yo site yo, yo site yo pou de rezon patikilyè. E tout moun sa yo se de moun ke yo te, ke yo te tande, ke yo te tande, e yo estime ke moun sa yo genyen pou yo wè avèk lanmò a, d'une façon ou d'une autre. Menm jan pa egzanp, jan lagèl sivil gen responsabilite pa l kòm responsab sekirite e palè nasyonal, Dimitri Herard gen responsabilite pa l pou USGPN e Léon Charles gen responsabilite pa l kòm ansyen direktè jeneral lapolis, etc. Yo tande, yo tande tout moun sa yo, Men, chak moun ke yo tande yo, ou, ou anvi di tèt ou, Eske kèlke pa, Jovenel Moïse pa t pran nan, e, men yon konplo ki te, petèt pi, pi, pi gwo ke Jovenel Moïse te ka panse? Ok. An 2021, mwen te fè de emisyon sou kesyon sa a. M te youn nan premye moun ki te genyen rapò dcpj a ke m te prezante ban nou. Kite m di nou ke lè m t ap fè emisyon sa yo an 2021, mwen te atire atansyon nou sou yon kantite de bagay. Dabò, s on peyi ki pa gen anyen, anyen kòm kontwòl. S on peyi ki pa gen anyen, anyen kòm kontwòl. Sonje m te di nou ke tout nèg an Ayiti ou wè ki pran lajan entelijans lan, s on lajan yo just pran pou yo klase, pou yo jere tèt yo avèk zanmi yo. Se pa on lajan ki ede nan kesyon entelijans vre. Lè w gen on lajan entelijans, Si pa egzanp ou pa bay rezilta avèk lajan entelijans lan se 2 bagay ki fè sa. Se swa sa pa enterese w ditou, ou jis kontante w de yon kòb ki disponib dotan ke w pa gen okenn eksplikasyon pou bay sou li epi w jis pran kòb ou, w klase l. Sa se 1. Oubyen w konplis nan sa k ap fèt la. Peryòd. Ok. E ou pral ou pral rann ou kont ke. Gen de moun yo jis site la, ou gen dwa di, a non monchè, entèl, entèl, non monchè, entèl pa ta pa, pa ta pa konplis nan sa a. Kouman yon bagay fè ap pase pou nèg a tèl chèf, etsetera. Se pa fòseman pou sa non jij enstriksyon an enkilpe yon kantite de moun. Men gen yon kantite de moun se pou neglijans, Gen yon kantite de moun yo enkilpe se pou kontradiksyon dabò nan sa ke yo te di avan, lè yo re-entewoje yo, yo di yon lòt bagay. Gen de bagay yo eksplike, gen de moun yo enkilpe se pa rapò a de sispisyon, se pa rapò a de bagay ki pa konkòde. Martine Moïse pa egzanp. Martine Moïse e yo enkilpe l pou plizyè rezon, selon òdonans lan. Gen 2 eksplikasyon ke Martine Moïse bay ki pa konkòde. Dabò, youn nan bagay yo repwoche nan sa Martine Moïse di, yo di ke Martine Moïse eksplike ke li te nan chanm nan lè Moun yo debake, li kouri foure kò l anba kabann nan. Li kouri foure kò l anba kabann nan. Men jij la di lè y al gade anba kabann Martine Moïse di l te foure kò l la, pa gen posiblite pou ankenn ti rat antre anba kabann nan non. Pa gen anyen ki mezire 35 santimèt ki ka antre anba kabann nan ditou non. Sa di ke kabann nan se yon bagay ki prèske atè a. Ok? Sa di ke kounye a gen de kabann ki wo, ke moun ka kache anba kabann nan. Men yo di ke si e pou kabann sa Martine Moïse di a, pa gen okenn posiblite pou menm yon rat antre anba kabann nan. Alewè pou Martine Moïse ta rantre anba kabann nan. Sa se premye bagay ke yo releve. Dezyèm bagay ke yo releve, dabò nan temwanyaj ke Jomarly pitit Jovenel Moïse te fè, Li di l vin jwenn manman l bò eskalye a. Ò se pa anndan chanm nan ki gen eskalye a. Ok, kounye a ki lè manman an sòti? Ki lè yo gen tan vin chèche l? Ki lè manmzèl gen tan sòti anba kabann sa a ke l te di a? Sa se premye eleman an. Dezyèm eleman ke yo retni kont Martine Moïse, paske m konnen sa ap enterese w kanmenm pou w konnen, sèke

le 5 jiyè. Le 5 jiyè, òdonans lan di a dizè di swa. E ki moun ki fè temwanyaj sa a? Se mesye Lyonel Valbrun, du Palè Nasyonal, ki di premyè dam nan vini a dizè di swa, li ranmase yon kantite bagay anndan palè a, non sèlman anndan biwo. Prezidan men andan palè a an jeneral li bwote on kantite de bagay san ke l pa presize sa yo ye ou di mwens òdonans lan pa relate yo men il è kesyon ke Martine Moïse ta bwote on kantite de bagay nan palè nasyonal epi li al avèk yo de dizè du soir a 3 zè du maten. Martine Moïse kite palè nasyonal selon Lyonel Valbrun li rantre a 10 zè du swa li kite a aprè 3 zè du maten lap ranmase bagay nan palè a ok konklizyon jij enstriksyon an sè ke Si ou gen tout bagay sa yo ke w al pran, w ap deplase sesi, deplase sela, enben li vle di ke gen yon bagay ki anonse ke petèt ke ou menm ou enfòme, etsetera. Mwen ban nou eksplikasyon ke jij enstriksyon an li menm li bay nan òdonans lan. Pral gen lòt eleman, pral gen lòt eleman ke yo pral retni kont Martine Moïse men m ban nou 2 sa yo toujou. Remake ke gon kantite de enkoyerans mwen di nou ke yo releve nan deklarasyon chak moun ki pale yo. Ok. Pa egzanp, si w pran sekirite e se sa m sot di n talè a, Se yon peyi san kontwòl. Gen yon kantite de moun pa egzanp e ki petèt nan de sitiyasyon e de chèf men yo chèf ryenk paske yo chèf. Yo chèf ryenk paske bon ekout yo chèf epi sa sarèt la. Tande, kòman n ta vle ke pèsonn pa ka di egzakteman jiska segond m ap pale a la. Gon konfizyon sou kantite moun non sèlman ki ta dwe ap asire sekirite Prezidan Jovenel Moïse lakay li, avèk kantite moun ki te la efektivman. Konprann sa m di nou an wi. Sa vle di ke kèlkeswa chèf ou mande pou w di ok dakò, an prensip konbyen konbyen moun ki ta sipoze nan lakay Prezidan an k ap bay sekirite? Ou ka sezi tande gon chèf ki di 20, ou ka sezi tande gon chèf ki di 40, ou ka menm pa etone yon chèf di 50. Ok? Men m sonje lè yo te mande Martine Moise konbyen moun an prensip ki nan lakou a pou sekirite prezidan an, Martine Moise te di ant 20 a 30 moun chak swa pou li menm se sa l konnen ki genyen nan lakou lakay li. ant 20 a 30 moun ki sou plas chak jou, chak swa ki dòmi. Yo fè relèv trè sètènman. Men, èske nou konnen ke chif yo tèlman bay pwoblèm, gen de moun yo pale ki di se te 11 polisye ki te genyen jou swa a. Gen polisye ki te sou plas ki di se 7 polisye sèlman ki te la jou swa a. Bon gen yon lòt ti polisye Pòdyab, misye di li menm de tout fason li pa kwè te gen 7 polisye non. Misye di li pa kwè li pa kwè te gen 7 polisye. Dayè misye pote yon presizyon. Misye di an jeneral te konn genyen 3 machin ki dòmi nan lakou a, nan lakou anndan lakay prezidan an. Men li di a yon sèten moman depi dan lane pase an 2020, jan lagel sivil te fè yo deplase machin sa yo, li fè ke se deyò ke machin sa yo al ye al gare ok se devan se sou deyò ke machin sa yo ye ok ki vin fè ke misye te di li menm se yo 2 a li kwè ki te anndan an apre sa te gen 3 nèg deyò etc deja nan chif yo konprann byen wi e si nou vle m ban nou chif nou konn konbyen manm ke URGPN gen ladan URGPN gen 600 manm ladan. USP ki se Inite Sekirite Prezidansyèl, donk nèg gad rapwoche prezidan an, gen 300 ladan. Konprann byen wi. Gen 300 gason ak fanm USP k ap touche chak mwa, gen 600 gason ak fanm USGPN k ap touche chak mwa. Epi, jou prezidan an ap pral mouri a, Tout nèg ki pale, pa gen youn ki di te gen plis ke 11 moun. Chif ki pi gwo ke yo di ki te gen nan lakou a jou sa a, se te 11 polisye. Pou Martine Moïse, chak swa, lakay li gen ant 20 a 30 gason oubyen fanm k ap asire sekirite fanmi an chak swa. Sa di ke menm enfòmasyon sa yo, yo pa genyen non. Menm enfòmasyon sa yo, yo pa genyen. Kounye a, an nou gade ki jan sa te derape. Ok. Pa egzanp, Yo di ke apre inè, apre inè di swa, te gen yon kantite de rafal e k ap fèt e ke prezidan an rele Léon Charles ki se direktè jeneral polis la alepòk, li te inè kenz lè prezidan an rele Léon Charles. Li te in è 38 lè prezidan rele Dimitri Herard, ensi de swit. Ok. Kounye a tande. Ann di prezidan an an danje de mò. Li rele direktè jeneral lapolis la. Si l jwenn direktè lapolis la, ou dakò, direktè lapolis la sipoze gen tan pran tout dispozisyon Pa sèlman pou ke li pase enstriksyon non, fò li menm li an teni de konba. Fò direktè jeneral lapolis la an teni de konba. Ok. Pou ke rapidman li pran lari etc. Men eske nou konnen ke direktè jeneral polis la pa janm li rive petyonvil Men, ki kote pou w al pote sekou? Men se pou w al pote sekou dirèkteman kay prezidan an ki an danje a. Kèlè sèt istwa ke direktè a rive bò komisarya Petyonvil, li fon ti avanse bò Pèleren, men, ekout, sa vle di ke avèk kèlkeswa inite pou direktè jeneral la te deplase, se pou l te deplase avèk tout inite. Tande Dieu, Simo, swat, tout nèg te sipoze mobilize paske gon prezidan ki an danje, se sa l te sipoze ye, evidaman dan dè sikonstans non obskur. Konprann byen, dan dè sikonstans non obskur. Prezidan an rele. Dimitri Herard Li jwenn Dimitri Herard Ok Li mande Dimitri Herard rapid rapid Li an danje Vin pote l sekou Pran dispozisyon Bagay konsa pou sekirite l Men Eehh Eske nou konnen ke Dimitri Herard pa ka deplase paske Dimitri Herard di li pa gen machin? Konprann byen sa map di nou an wi. Yon nèg responsab sekirite yon prezidan hein epi prezidan an danje. Ou pa gen machin pou w deplase? Konprann lejète bagay la wi. Kòman w ta ka vle pou nèg, bon mwen menm ki se yon senp sitwayen, si machin mwen anpàn la, menm si se yon motosiklèt, se pou sa m gen moto. Sa di kòman m ta ka fè dòmi nan yon espas pou ke m pa gen yon veyikil woulan pou si m gen yon ijans lannwit lan? Bon pou nèg sekirite, responsab sekirite yon prezidan? Pou ke yo rele w, prezidan an pèsòn rele w di li an danje, y ap tire etc. Vin pote l sekou pou ke ou poko ka deplase paske ou pa gen machin, de bagay konsa. Hein? M ap gade depozisyon Michel Martelly a, pa egzanp. Michel Martelly di, e lè l tande, lè l tande sa, Li rele Leon Charles, Leon Charles di l wi monchè li gen enfòmasyon an, y ap eseye pran kontwòl sitiyasyon an. Lè l rele Dimitri Herard, Dimitri Herard di l li pral deplase e machin li poko genyen, li fè kontak avèk yon chofè k ap vin ba l yon woulib. Se sa Michel Martelly di ke Dimitri Herard di l. Michel Martelly eksplike ke li twouve se enpe dwol tou kanmenm pou ke misye pa gon machin lakay li, pou ke pou ke li ta gentan kouri ale etc. E pi li rerele, li di apre yon ti tan li rerele Dimitri Herard, Dimitri di l wi e chofè a preske rive okontrè li anba mòn nan piske Dimitri abite e Pegi vil. Li di okontrè chofè a chofè a anba mòn nan li pa lwen rive. Ok mezanmi sa yo sa yo se se sa m tap di nou talè a wi gon pakèt rezon k fè yo yo enplike de moun men sa yo se de bagay grav ou wè sa yo sa yo se de bagay ekstrèmeman grav se kòm si m ta di w ou gon sekirite lakay ou li genyen zam sou li. Gen 2 nèg ki debake lan kay la, epi lè w mande sekirite a sa k pase, li di non li te al fè yon ti dòmi oubyen li te mete zam nan yon kote, oubyen li te gen zam nan sou li, li pa t ko chaje, se pandan nèg yo vini, li al chèche katouch, se pandan l al chèche katouch, kòman w ta ka konprann 2 bagay konsa, konprann, se sa m ap di w, anpil moun ou wè k lan depòs, se fè chèlbè, alòske lè nèg la ap sòti, li gen plizyè machin nan do l, Li gen plizyè machin poul ka lekòl, nèg la pral ka mennaj li li gen plizyè machin, kounye a prezidan an danje pa gen yon machin ki disponib avèk nèg la pou ke li al potel sekou. Ou dakò, yon moun kap fè envestigasyon, sa sispèk wi de tout fason. Sa sispèk wi. Se parezon, kèlke swa sa w ta ka gen avèk parezon te nan yon operasyon lavèy. Se misye ki premye moun kòm gwo chèf ki rive lòt bò a. Malgre l rive wè pa egzanp, gen de nèg ki rive ki swadizan eksplike yo yo repouse yo e e e lagè l sivil eksplike ke e lè l ap rive li wè anbiskad, li wè sesi, li wè sela, yo di l desann, li desann bò Pèleren 2, de bagay konsa. Men se menm bagay la ki te rive Parezon. Parezon pral rive li wè yo bloke. Pèsonn pa ka pase, enben li menm li kontoune l al pase pa montay nwa jiskaske l rive ka prezidan an. Men yon nèg ki ta pral pot prezidan an sekou monchè. Men yon nèg ki ta pral pot prezidan an sekou. Se kòm si m ta di w yo di w yo fè yon atak lakay ou e manman w on dirè y ap ouvè katouch sou kay la, y ap ouvè katouch sou kay la e manman w anndan l. Epi kounye a w di m sou pretèks ke yo bare epi w pa ale, e vre? Non, menm si yon nèg tire m m ap pase wi. Non, se sekou m pral pote manman m, menm si yon nèg tire m m ap pase. Ok? Men m pa ka kòmsi m ta di w kite ke yo fè fen. Manman m, pandan ke mwen menm m la, m te kanpe sou plas, paske sa k rive, si prezidan de lè l rele mesye yo, e ke paralèlman yo gen posibilite pou ke rapidman yo vini, enben lè sa a, gon kantite de bagay ki ta ka gen tan fèt wi. Eske nou imajine nou valè lajan ke nèg isi boule Eske nou imajine nou kantite lajan ke nèg isi boule lan kesyon petro karibe, CIRH, tout lòt bagay? Kòmsi Ayiti pa gen yon elikoptè? Kòmsi ki te kapab o sèvis de prezidan an, yo jis vole elikoptè a, epi pou yo jis rive la aka prezidan an nan 5 minit? Hein? Eske, kòm si nou vle di m ke, se kòm si m ta di w, pa gen pèsonn ki an kondisyon de. Pèsonn! Se kòm si, kondisyon de a vle di, a nenpòt ki moman yo rele w otomatikman.